Otorite imigrasyon yo fè gwo gwo odyans nan tribinal pou ka depòte imigran pa bann e pa pakèt sitou apre fen stati pwoteksyon tanporè tps. Detay sou pwen sa ak lòt ankò nan videyo sa. Nap konseye nou rete branche jis nan fen videyo a poun ka konnen tout peyi ki pral yo menm pèdi tou tps yo menm jan avèk Ayiti. Medam, Mesye, salut, mwen se Jacquelin Belizaire, map pale avèk nou depi studio nou yo nan Maryland e nan Washington DC. Nou swete nou tout byenveni, kèlkeswa kote nou ye. Wi, daprè jounal The Guardian, tribinal imigrasyon Ozetazini ap itilize gwo odyans, odyans an mas, sa yo rele mega master Calendar Hearings, kote yon sèl jij ka genyen ant 100 a 200 dosye nan menm jounen an, ant 100 a 200. Donk nou imajine nou ke nan yon sèl jounen pou yon jij gen 200 dosye nan men l pou l trete, donk nou wè e moun k ap defann dwa imigran yo di w enben anpil erè ka fèt. Men se yon fason pou n moutre nou, pou nou di nou sa k rele enben odyans an mas la, k ap fèt. Gen imigran ki di ke yo menm yo pa resevwa konvokasyon a lè oswa yo pa konnen odyans la ditou. Donk lè sa prezante, gen posiblite pou jij la li menm li deside bay yon òd depòtasyon in abstentia, sa vle di san migran an pa t prezan. Sa vle di yo pran desizyon an nan do l. Donk si li menm li pa li pa resevwa notifikasyon an enben e sa k pral rive li pap prezan e y ap pran yon desizyon yon òd depòtasyon in absentia. Nou konnen sa k ka rive sèke gen anpil moun ki gen tps pou yn rezon ou pou yn otre enben y ap chanje de adrès. Yo te Miami, enben yo vire y al Boston oubyen paske yo gen pwoblèm a fanmi sa, yo oblije al ka yon lòt fanmi epi konsa konsa. Donk lè sa a, enben imigrasyon konn pèdi tras yo, yo konn voye lèt la nan adrès ke yo genyen an. E si yo voye l nan adrès ke yo gen an, petèt ke moun nan pa an armoni avèk moun, avèk moun ki gen tps la, ou byen yo chire l, ou byen yo lage bagay la yon kote, yo lage l yon kote, chak moun pase nan kay la yo pran mèl pa yo, sak pa mèl pa yo, yo kite yo. Donk se an pti peu reyalite ayisyèn nan, m pa konn reyalite lòt peyi yo, men se an pti peu reyalite ayisyèn nan. Donk a se moman la moun nan, li menm, Enben, li pa resevwa, li pa resevwa konvokasyon an, e a se moman la tou, enben, e li kapab resevwa yon òd depòtasyon in abstentia. Yo di pa egzanp nan Ohio, e dapre yon militan, li di ke si w te rete Ohio ou al yon lòt kote ou te bay adrès la, sa yo fè pou yo si yo voye notifikasyon an, ice voye notifikasyon an nan 2 adrès yo. Donk lè moun nan rive konsa in absentia, enben lè sa rive, li resevwa yon òd depòtasyon in absentia, donk lè sa, moun nan, imigran, resòtisan, enben ka rete Ozetazini san li pa menm konnen ke li gen yon òd depòtasyon kont li, enben li la jiskaske, enben yo arete l, yo depòte l. Daprè toujou The Guardian, plis pase, tande byen wi chif la, 53 mil òd depòtasyon in abstentia ke tribinal pran nan mwad jen an sèlman, nan mwad jen ki sot pase la, sa ki reprezante yon rekò, yon rekò nou ta di istorik, yon rekò nan istwa Lèzetazini sitou nan zafè imigran. E li di tou, The Guardian di tou, gen plis pase 100 ansyen jij imigrasyon ki kite, ki demisyone, oswa ki pèdi pòs yo pandan gouvènman ap chèche nouvo jij pou akselere pwosedi depòtasyon. Nou te deja rakonte nou sitiyasyon sa ke gen jij ki pa dakò avèk politik imigrasyon administrasyon Donald Trump la. Pa egzanp, gen anpil jij nan, gen plizyè jij nan Minneapolis pa egzanp, ki yo menm bay demisyon yo, yo ale. Genyen se revokasyon. Donk paske nan kesyon sa a gen yon pakèt politik ladan l, donk sa ki vin fè ke sitiyasyon vin trè patikilyè e trè konplike. Donk sitiyasyon an pi riske pou moun ki pa gen avoka paske yo pa ka konnen dwa yo oswa konsekans absan yo. Donk se sa k fè ke yon moun Otan ke w kapab, pran avoka. Paske yo di w sitiyasyon moun k ap analize, obsèvatè yo, analis yo di ke moun ki pa gen avoka yo, yo menm, yo an plis difikilte paske yo pa konnen konsekans lè yo pa vini an. Yo pa konnen konsekans lè yo pa la. Yo pa konnen ki sa pou yo fè menm lè yo resevwa l menm. Donk, an rezime, sistèm odyans an mas sa yo ka lakòz anpil imigran jwenn òd depòtasyon san yo pa t prezan nan tribinal la yo pran desizyon an dèyè do yo epi san yo pa te menm konnen odyans la te fèt dèyè do yo, sa ki soulve gwo kesyon sou aksè yo genyen ak lajistis ak dwa legal yo. Òganizasyon k ap defann dwa moun yo, k ap defann dwa imigran yo leve lavwa kont mega master calendar hearing sa a ki ka vyole dwa imigran yo kote ke y ap pran desizyon dèyè do yo in abstentia, Donk san yo pa konnen. Ekspè yo di se yon sitiyasyon ki trè alarman nan zafè imigrasyon. Se sa k fè ke l bon pou koute Djabèz Imigrasyon, Djabèz Medya Kominikasyon paske nou ba w enfòmasyon sa. Sa vle di, ou menm ki gen tps, ou menm ki gen azil, tout koze sa yo e. E men fòw toujou ap siveye mèl la e bwat mèl la fòw toujou ap siveye pa kite adrès ou pa kite yon kote ou te rete san ke pa gon chanjman ki fèt nan uscis e fòw mete avoka ou okouran pou avoka a konnen li menm kisa poul di w lèw di avoka a laverite enben avoka a konnen kisa poul fè nan ka paw la se sak fè ke li bon ou gen avoka e menm si w poko gen avoka Men ou gon moun o mwen ki yon ti jan konnen sistèm nan, ki abitye a sistèm nan. Men le plis enpòtan se ke ou gen yon avoka. Paske nou wè ki jan ke sistèm nan li menm, enben l ap itilize tou le mwayen ki disponib pou l kapab fè pase, enben politik li a. Enben ou menm ki an sitiyasyon de feblès, fò w chache tout e bagay met bò kote w, pou wè si ou kapab siviv moman sa a, sa vle di son gwo tanpèt kap pase sou Etazini nan kesyon imigrasyon. E nou wè ke kesyon moun gen de fwa ki konnen ke enben pa gen yon moun ki enben depi ou pa gen yon sitiyasyon imigrasyon pèmanan, Enben ou ou an grand difikilte. Lè m di pèmanan bon gen gen gen nyans. Ou gen pa egzanp etidyan yo, ou gen de pwofesyonèl ki vin ki vin yo menm pote kole e pou peyi a paske gen yon domèn dekspètiz ke yo genyen yo pa jwenn ni Ozetazini oubyen l ra. Donk sa s on lòt nyans. Men se pou m di nou ke nan kesyon imigrasyon Fòk ou fè tout sa w kapab pou mete tout chans bò kote w pou w pa nan tchòbòl an atandan ke enben gen yon desizyon ki ka pran enben ki kapab amelyore sitiyasyon w. M pa konnen sa k ap pase, m pa gen boul kristal, mwen di nou egzakteman sa ke mwen konnen. Ou toujou sou Dyabèz Medya Kominikasyon, w ap swiv Dyabèz Imigrasyon depi 15 septanm 2026 sa a. uscis ki se Sèvis Imigrasyon ak Natiralizasyon li mete an aplikasyon nouvo vèsyon fòm I-539 la. I-539 se yon se pou pwolongasyon avèk chanjman de stati non imigran. Avèk gon lòt ankò wi, gon lòt ankò ki se I-765, I-765 ki se otorizasyon travay. Nouvo fòm yo ap adapte ak yon nouvo règ final ki fikse yon dire admisyon presi ansanm ak yon pwosedi pou mande pwolongasyon pou pa egzanp pou etidyan entènasyonal yo, vizitè echanj yo, nou konnen ke Etazini konn fè boukantaj oubyen echanj pwofesyonèl, se de moun sa ap pale epi avèk reprezantan medya etranje. Genyen medya ki li menm, ki yo menm enben yo gon bagay ke yo vin kouvri. Pa egzanp, pral gen eleksyon la an novanm, gen dè medya etranje ki yo menm kapab fè demand pou yo vin kouvri yon evenman. Donk sa vle di ke nouvo fòm sa a, li menm sa l genyen yo fè l, yo gon adaptasyon yo fè ladan l. Yo adapte l ak nouvo règ final la. Paske gon règ final ki fikse kounye a yon dire. Nou bay sa deja nan Djabèz Imigrasyon. yon dire admisyon ansanm ak yon pwosedi ki mande pwolongasyon pou etidyan entènasyonal vizitè etranje yo. Epi lòt pwen nan aktyalite a toujou nan kesyon sa, donk an brèf, an brèf n ap di ke règ la chanje fason kèk kategori non-imigran ap jere dire sejou a ak demand pwolongasyon oswa otorizasyon travay. Donk tout koze sa yo, se yo menm yo vin adapte avèk nouvo fòm sa ki antre an vigè depi le, depi 15 sa a. Nou 15, nou te di ke 15 sa a, enben nou te deja pale de sa, enben fòm sa ap antre an aplikasyon donk nou wè ke enben men sak rive donk malerezman telefòn mwen ap sonnen nan moman sa enben wi an brèf donk gen yon chanjman ki fèt e pou kèk kategori non imigran ki ap ki gen yo menm yap gen pou yo jere sejou yo epi gen nou pale tou de otorizasyon travay tou donk kounye a nap pral pale de. peyi nou tap diw ke fò te rete jis nan fen video a pou te kapab wè peyi ke ki pral pèdi stati pwoteksyon tanporè. Fòn di ke gen 17 peyi ki o total sak pèdi deja e sak pral pèdi. 17 peyi ki ki yo di ki ta 1 milyon 300 mil moun. Ayiti nou konnen ke Ayiti pèdi pal la, enben li menm li te genyen 350 mil, 300 mil moun. Donk men peyi sa yo se dabò Salvadò se li k pi pre nou. Salvadò ap pèdi pa l la le 9 septanb k ap vin la, 9 septanb 2026. Venezuela ki te nan aktyalite a anpil e yo te pran de desizyon kont Venezuela, yo te menm di ke fò yo aplike menm sa yo te aplike pou Venezuela nan Kou Siprèm nan e otre. Men finalman, enben 2 oktòb k ap vin la, enben Venezuela ap pèdi ti pyès li. Te gen yon pakèt demand, gen lè demand yo pa jwenn yon rezilta favorab nan men administrasyon Donald Trump lan. Nou konnen akoz de 2 gwo tranbleman de tè ki frape peyi Venezuela, enben yo te di ke se ta yon moman pou yo ta petèt ba yo pwolonje tps yo a akoz de sitiyasyon ki konplike. Men demand la fèt, ta sanble ke gen demach ki te fèt, men sanble demach yo pa abouti, donk le 2 oktòb la se fen tps pou Venezuela. Se sitiyasyon sa tou pou Soudan, Soudan li menm se 19 oktòb 2026. Ikrèn, Ikrèn tou nan aktyalite a, nou konnen ke eben anpil jenerozite yo fè anvè Ikrèn notamman administrasyon Joe Biden nan, yo te menm fon koulwa spesyal pou Ikrèn akoz gè la sitou, eben le 19 oktòb e at de pipiri tsinging eben bonè bonè Ikrèn ale 19 oktòb 2026 e dènye an dat ke nou genyen se le Liban. Li menm se 27 novanm 2026. Epi peyi ki yo menm deja pèdi pa yo, Ayiti an tèt, donk avèk gen moun ki di ke yo mete Ayiti an tèt, men pa paske m gen plis prez kesyon ke se paske Ayiti kòmanse pa A. Bon, menm A a li va fin se pa H. Men de tout fason lis la, an nou pran lis la pito, san nou pa fè lòt konsiderasyon poukisa yo mete l an premye oubyen an dezyèm. Nou, Ayiti, se Ayiti, se Salvadò, se Ondiras, se Nikaragwa, Nepal, Soudan, Afganistan, Kamewoun, Ikrèn, Soudan Sid avèk Somali. Donk peyi sa yo se Ayiti, Salvadò, Honduras, Nicaragua, Nepal, Soudan, Afganistan, Cameroun, Ukraine, Sud Soudan avèk Somali son lis ke eben DHS te mete deyò. Epi yon dènye pwen nan aktyalite a konsènan imigrasyon, vandredi ki sot pase la depatman jistis bay lame amerikèn plis pouvwa. Sa son nouvèl ki trè enpòtan e ki gen rapò avèk. Fontyè sid la, fè n ap pale de fontyè ki separe Etazini avèk Meksik. Yè n te ba nou nouvèl konsènan Kanada ke enben yo di ke gen moun k ap pran opsyon, k ap eseye pran opsyon Kanada paske yo pèdi pwoteksyon, y ap chache yon pwoteksyon nan Kanada. Men nou konnen ke yo di ke sitiyasyon an trè riske, trè grav e gen otorite yo dèyè de peyi yo menm Yo trè vijilan. Wi, ann di vandredi ki sot pase la, Depatman Jistis Etazini bay lame amerikèn plis pouvwa pou arete e kenbe imigran yo akize deske yo te antre san otorizasyon nan kèk zòn militè ki tou pre fwontyè Etazini ak Meksik la. Administrasyon Trump lan te deziyen plizyè gwo espas tou pre fwontyè a kòm sa yo rele National Defense Areas, NDA, NDA, se National Defense Areas, se zòn ke tou pre fwontyè a ke yo estime ke se zòn de defans ke yo ye, donk se de zòn prèske nou ta di steril, kòmsi zòn ke moun pa antre ladann san w pa gen otorizasyon. Kote donk sivil pa gen dwa ale nan zòn sa yo. Tout National Defense Areas la, sivil pa gen dwa antre la. E objektif ki fè ke yo bay militè yo tout pouvwa a se pou ranfòse kontwòl fwontyè a epi dekouraje imigrasyon ilegal. Menmsi lwa. Pòsi Comitatus Act la an jeneral limite kapasite lame pou fè travay lapolis sou teritwa ameriken an. Donk, gen yon lwa ki ta sanble fè yon clash avè l, men yo di ke se pa vre ke lwa pa fè pa fè yon kolizyon avè l vre, paske gen yon lwa ki rele Pòsi Comitatus Act ki an jeneral limite kapasite lame. poul pa fè travay lapolis lapolis se lapolis lame se lame yo pa vle ke enben militè fè travay lapolis sou teritwa ameriken depatman jistis la di solda solda yo ka arete moun ki soti nan zòn defans sa yo si yo sispèk kote yo te antre ladan yo a yo te fèl san otorizasyon depatman lajistis de GOJ di ke li menm li tranche li di ke. Enben, militè yo gen dwa arete yon moun yo sispèk ki te antre nan zòn defans la san yo pa t genyen otorizasyon. Gen opinyon legal ki ale pi lwen toujou, li di ke militè yo kapab arete yon moun menm apre moun nan fin soti nan zòn defans la. Sa vle di l antre? Menm si l kouri sòti, enben yo di militè yo gen dwa arete l anvan lapolis oswa lòt otorite yo ta kapab arete l pou sa yo rele an fransè entruzyon. Sa vle di entruzyon se lè w se yon entrui, sa vle di ou antre yon kote ke w pa gen dwa antre. Sa vle di yon moun k al nan yon bagay ke l pa gen dwa antre. Yon moun ki foure bouch li nan yon koze ke l pa gen dwa antre, se sa franse a di, yo rele l yon entri. Yo di moun sa yo, yo kapab arete yo pou entruzyon. Gen William Hyde ki se yon pwokirè jeneral adjwen ki deklare ke, an rezime, nou konkli ke lefèt ke Nou mande militè pou militè nou yo pou yo arete entri, sa vle di moun ki antre yon kote li pa gen dwa antre, nan zòn defans nasyonal la, san pa vyole Pansi Comitatus Act la. Donk lwa sa li pa, li pa, li pa vyole. Se sa mesye Hyde di. Li di si nou konsidere otorizasyon lejislativ eksprès ak finalite militè ki lye ak pouvwa pwoteksyon tradisyonèl yon kòmandan. Sa vle di yon kòmandan l gon pouvwa tradisyonèl pou l pwoteje. Donk le fèt ke li jwenn e privilèj sa, otorizasyon sa nan men kongrè a paske yo di se yon otorizasyon lejislativ eksprès e finalite a se pwoteksyon. Donk, sa vle di, donk li pa vyole lwa sa a ke y ap pale de li a, an palan de Parsi Comitatus Act. Donk, pou kounye a, administrasyon Trump lan deja etabli 6 zòn defans nasyonal sou fwontyè sid la. Donk, nou t ap pale de zòn. defans nasyonal la. Donk nou te pale de zòn sa a ke enben yo yo rele l National Defense Areas, DNA. E yo etabli gouvènman, gouvènman Donald Trump lan li etabli 6 zòn konsa. 6 zòn defans nasyonal sou fwontyè sid la. Se nan ou jwenn yo nan Arizona, nan Kalifòni, nan Nouvo Meksik ak nan Texas. Tande byen, se nan Arizona, Kalifòni, Nouvo Meksik ak Texas. Lame a, sepandan, ka kreye lòt zòn konsa alavni. Donk, se pa sèlman 6 sa yo, yo gen dwa yon lòt moman tande gen 2 lòt ankò ke lame mete nan kad zòn de defans ke moun pa gen dwa antre ladan l san otorizasyon. Donk, an brèf, nouvo entèpretasyon legal sa a bay militè ameriken yo plis otorite pou yo entèveni kont imigran ki antre nan zòn militè ki tou pre fwontyè a, sa ki reprezante yon elajisman enpòtan nan wòl ke lame ap jwe nan aplikasyon lwa imigrasyon ak sekirite fwontyè a. E si nou fon ti lojik nap wè ke administrasyon Donald Trump lan li laji pouvwa on pakèt antite nan peyi a, pa egzanp notamman lapolis konnya yo gon akò ke yo siyen ke Enben pou lapolis ede, lapolis lokal ede ice, ajans Federal ki la pou kontwòl imigrasyon ak dwàn, enben yo menm yo k dwe pote kole avèk imigrasyon. Konnya yo mande lame li menm pou l pote kole avèk nan zòn de defans yo, nou sot bò zòn de defans yo, e yo gen 6 yo fè, yo ka ajoute ladann. Donk sa vle di ke lame konnya vin genyen enben yon gon elajisman, gon ogmantasyon enpòtan nan wòl lame nan aplikasyon lwa sou imigrasyon ak sekirite fwontyè. Donk, men ki jan sa ye nan kesyon imigrasyon, anpil pouvwa ap bay, anpil kòb ap tonbe, donk sa vle di imigrasyon pa gen jwèt ladann mezanmi, e se rèl kay makorèl nan zafè imigrasyon.